Bonswa zanmim yo koman nou ye cherim yo sa kap fèt Nou gen kèk jou la an nou pa fèt ti pale Men Se paske ba yo te pat nòmal pou mwen M te pat m pat pòte m trè byen m te malad Men Pou le moman m fon ti miyon ki fèmye gras a Dye. M di mèt ni tout zanmi m yo mèsi a tout fanatik yo ki te ede m rive nan 700 abòne. Paske gen moun nan tan nan moman sa ki kòmanse ki dekouraje, ki tounen dèyè, ki pa ka kontinye. Men mwen menm m ap di Bondye mèsi anpil paske m jiska prezan m ap respire, m ap viv. Se yon gras li fè nou. Epi ka edem pou m ka rive nan 700 abone la. M remèsi Bondye anpil pou sa. E dezyèman m remèsi fanatik mwen yo ki te pran tan yo pou yo te gade m, pou yo gade ti videyo yo lè nou lage yo, ki ede nou pataje l e ki kòmante, ki kite ti kòmantè pou nou. Nou di w mèsi anpil. Nou di w mèsi. E n ap mande nou pou nou kontinye ede m pataje. Kontinye ede m pataje a tout zanmi nou. Kontinye ede m avanse. Paske nan lavi a tout moun, tout moun, tout moun bezwen sipò yon lòt. Ok? Paske jodi a m ka, ou ka ede m, dem seve, ou ap bezwen pou m ede w nan yon, nan yon fason. M ka pa ka ede w nan sans sa, men m ap ede w nan lòt sans. M di nou mèsi anpil. E m swete tout moun ki kòmanse, ki kòmanse a, m swete pou yo rive. M swete pou yo rive. Malgre nou menm nou manke anpil toujou, men m konnen Bondye gran, l ap fè nou rive kanmenm. N ap fè nou rive kanmenm. Depi nou gen pasyans, n ap rive. A pasyans, n ap rive. M di nou mèsi anpil. M pa t tèlman anfòm. Men pou le moman la, m fè yon ti mye. M te gen yon doulè. M te gen yon ti pwoblèm nan vant. Ki t ap anmègde m. Men, gras a Dye Bondye mete m deyò, m te lopital tout sa men Bondye mete m deyò, m di Bondye mèsi. Se pa bon nou pi bon ke sak mouri yo non. Gen moun ki al lopital la k pa tounen, men Bondye fè m gras. Mwen menm, m ta ale m tounen. M di Bondye mèsi pou sa, son gras li fè m. Ebyen, m ap mande nou ankò Toujou pataje videyo yo pou mwen lèm fè yo. Edem. Banm sipò nou. Epa bon nou konnen nou bon. Nou konnen efò nap fè. Men nou konnen Bondye ap toujou ba nou kote pou nou pase. Pou nou avanse pi devan. Nou ka fè ba yo. Pou fime yo. Konpran? Nou ka fè ba yo pi byen. Si nou wè nou gen ti erè. Tankou lè nou fè ti videyo yo. Nou gen ti erè ladan yo. Nou ka ekrim. Nou ka kite ti kòmantè pou mwen, di m sa nou pa renmen, m pa p fache, ou konprann, pa gen pwoblèm. Okontrè, li byen bon lè ou fè yon bagay, epi gen erè, epi moun nan moutre ou erè ou lan, ou jwenn yon moun ki moutre ou erè ou lan, li pi bon toujou, ok, li pi bon toujou. Li pi bon lè moun nan moutre ou erè ou lan, jan ou konnen, jan ou pa p fè sa ankò. Si ou te fè yon bagay ki pa bon lòt fwa, pwochèn fwa lè w ap fè l, w ap fè l yon lòt fason. Mwen remèsi nou anpil zanmim yo. Nap mande toujou ede nou. Pa dekouraje. Pa gen anyen Bondye pa ka fè. Pa dekouraje. Ke Bondye pwoteje nou. Ke nou pase yon bòn jounen. Pase yon bòn nwi. Ke Bondye gade nou nan tout sa nap fè. Gade lavi nou. Kel pwoteje nou. Mwen renmen nou anpil cherim yo. Ke Bondye beni nou.